Ki mari wap vin palem la. Depi ou konnen se bay sa wap vin pale la sèm ou mèt ale. Menm domi m paka domi nan ti vye bout kay la non map fon paket vye rèv. Yo vin pezem. Ou konnen mwen sèl anpil la. Ou pap manje men wap pran baton vi retounen. Se pa mwen k fè sa non.
M pa anvi tande w kap pale. Kòm m gentan di w ap pran baton. Vire tounen. Rete la zanmi. Klik.
Oh renmen sa yo fèm. M te fè Dina konfyans ou wè sal fèm.

Eliu ou konnen nou zanmi lontan men. Yeah monchè si te pou sa monchè dat nèg zanmi menn. Wi nou zanmi lontan lontan menn. Men antanke zanmi menn m panse ke si gon bagay kap travèse m fòk mwen ta mete w alèz. Yeah m dakò m dakò sa.
Monchè m tande gon rimè kap kouri sou katye a menn. Oh rimè?
Wi, kisa l ye la? Monchè, yo fè m konnen ke ou se zanmi a Zoubi kounya. Yeah monchè, lè m vini an konnen m te vini isit, konnen m vini isit pa twò lontan la. Yeah. Ou konprann, so gen gen kèk bagay pèsonèlman mwen te dap regle, te oblije, ou konprann, te oblije fè yon ti atache a misye yon fason pou m te regle sa. Yeah. Alò m pa konnen ki sòt de rimè ou tande a men. Monchè,
m vin tande ke, piske ou vin zanmi avèk a Zoubi, e ke nan katye a tout moun vin remake ke Azoubi li menm se pi gwo malfektè ki gen nan katye a.
Bagay sa gaye la menm monchè m tande kèk moun ap pale de sa wi menm. Wi monchè.
Sak pa sak pase madam nan. Ebyen
Neswin pa tap banm manti. Kòman sa?
Kòman kòman sa? Enhen.
Ohh bon ou avèk tout pil mouchwa sa yo.

Aba li papa. M te di mari Baky m pa sanble ak bon moun. Wi, m te di l sa. Li te gaye amitye a.
Ebyen.
Ebyen, ebyen kisa? Bagay la tèlman frape nou, sa vin fè, piske se zanmi m ou ye, ou gon byen ou te fè pou mwen menn, m pa ka bliye byen sa. Ou sonje lè w te voye 50 dola pou mwen an? Oh, bay lontan, ou sonje bay sa toujou menn? Ah, pa ka bliye bagay sa monchè. Si pou fòs se zanmi m menn, m pa ka kite w al tonbe nan twou. Sa vle di la, m ta renmen ke menn ou ta yon ti jan rale kò w sou Azourit. Paske sa k ap pase nan katye a la, se pa ti bagay ki piti menn. Oh, oh. Sa vle di, m sanble tout moun nan katye a ki ta konn bagay sa la? Wi, prèske tout moun nan katye a la nèt ki ta konnen menn. Ah sanble menm mache m paka mache ankò mesye. Ou konnen Dachou mouri se akoz de misye kòmsi ti nyès misye a ki koz Dachou vin mouri menm e jan bagay la vin ye a yo fè konnen ke se misye menm ki al kay gangan ki touye Dachou menm.
Monchè ou byen do madnè pou sa. Humm sa vle di Sa vle di ki?
Lòbèy vin di, ou te kite wè m pa bon moun nan. Poukò? Mari w ala bon moun tou? Talè, m pa konprann, kòman li pa bon moun nan? Se ou k avè l la oswa mwen menm? W ap kite w konprann. Eksplike m klè, sanble gon epizòd m rate. Ok.
Ou k avè l jan de moun sa yo mari m ap frekante nan lari a?
Epi. Siw wè sa Ou pa rate sèlman yon epizòd non Ou rate menm 5 epizòd Malgre yon vwa ki sot etazini ki vin la Aah Ou konn se romans li vin fè avè w an ayiti Eben ou nan ben Si mari w la pat vin met sou li Li pa tap la ankò li tap gentan mouri nan malfekte Eh eh mari pam nan pap fon bagay konsa. Oubyen tou,
m te bay misye konsèy de sa. Ou konprann? Men. Kounye a m kapab di w m regrèt pou sa. Ou konprann? M regrèt le fèt ke m se youn nan moun ki te apiye pou misye fè sa. M vrèman dezole men bagay sa a vrèman trakase m paske si tout moun Antacia ki fè konn bagay sa a, mwen ta vle la ren. Sa vle di moun yo ki ta konnen m sou move je nan katye a tou wi. Pa di m ou konplis nan lanmò manman Dachou men.

Ebyen lè wap vin ak prèv la ma kwè. Epi lèm rive lakay Lalaba l jwenn ansanm avèk mwen pase poum konnen amitye sal gen ansanm avè w la kisa lap mache fè nan lari a ansanm avè w. Ebyen m ta swete ke w pa lavèy men w byen gra w byen gra.
Tande koze bon pa di mazoubi konplis nan lanmò sa menn. Wi se azoubi menm wi oh azoubi menm kap fè tout bagay sa yo se paske manman dachou li menm li tal dè tire revanj pou dachou. M pa konn bagay sa non menn. Sa vle di sa vle di tout malfèktè sa misye te gentan ye la mesye. Wi
Se misye menm kap fè tout bagay sa yo nan katye a menn se sak fèm oblije diw konsa fòk ou rale kòw sou misye menn. Mesye m pa konnen si m pa konnen bagay sa non menn. Malgre misye touye touye ti dam nan e li touye manman l ankò menn. Wi.
Sa vle di misye antanke malfektè menn l ap chache pou l touye tout moun ki nan katye a menn. Ah jan bagay la ye la monchè. Li konplike nan menm. M pat konnen si misye malfektè nan eta sa non menn. Ebyen jodi a m di w sa frè m. Misye se pi gwo malfektè ki genyen nan katye a. M pa konn kòman pou m ta fè pou m ta lave non m non mesye. Ebyen frè m, kreye yon mwayen kanmenm lave non nan dosye sa.

Mesye ou wè lè w fè byen pou moun mesye Gade bagay m pat konnen Pran la si m pat fè byen pou misye Lè misye te rele m nan telefòn li di m li gen pwoblèm sa a m pat voye 50 dola sa pou misye M pa tap janm konnen nan eta m nan eta a zoubi malfektè non mesye Ou wè lè w ap fè byen mesye Kontinye fè byen wi Humm Antouka Bondye konn tout bagay. Men mwen mesye sèm konnen yo nan misyon vin an ayiti mesye poutan m vin anfoudwaye tèt mwen avèk azoubi mesye si bagay sa rive kote sèm ye a la mesye m mele nèt lèm rive lèm rive m pa konnen sa sèm pral di antouka. Mesye!
Depi nan tranche map fè vye rèv. Piga se aze pi pou veye sandin non men m konnen tou pi pap ka fèm anyen paske li vye pi.
Repantez-vous, car le royaume des cieux est proche Zanmi m, fanmi m, frè m ak sè m yo nan lè sa, k ap koute m, Bondye di pou m di nou, lè a pa lwen Oh ma sè, kòman w ye? Mwen byen, e ou? Wi, e jan ke ou wè la. Ou wè se mesaj la map gaye tou patou jan ke la bib di la ale preche jis estremite de la tè donk se travay sa mèt mwen ban mwen poum fè donk se kesyon sa m anvi pozew eske ou fè la pè avèk kris deja. Bon Pou mwen menm son bèl travay wap fè. Men mwen deja fè lapè avèk Kris la. Ooh tout glwa pou Bondye. Mèsi seyè mèsi e sa fèm plezi sa fè kèm kontan lèm jwenn yon jèn fi tankouw ki dil fè lapè avèk kris sa mwen vrèman kontan sa donk li labib ou e toujou mache nan aktivite òdinè yo donk pouw gen pou lafwaw ka rafemi dakò. Men ou kite azoubi pou ay bay kris la se mwen menm poum bali.

Li gon pòtay tòl epi pòt la pentire an wouj grena se la yap sibi ou.
Bon depi wè ou referem kote sa sèke la bondye bezwen moun sa sèke bondye ap chèche moun sa si tout fwa ou arive direksyonem egzakteman la donk mwen kontan sa pa gen pwoblèm kenbe la dakò. M swete w kenbe fèm ok. Dakò mèsi. N ap re yo ankò?
Ok dakò.
Frè m ak sè m yo nan lè sa. Mesye, yo toujou di so frekante se lou ye vre wi mesye. Repantez-vous, Gade ki lè m wè sa nan mesye.
Gade ki lè m wè sa nan mesye. Le Seyè proche. Azoubi a vilim nan katye a wi. Repantez-vous.
Bonjour sèvitè pa m. Bonjour mesye.
E kòman ou ye? Bon, gras a Dye mwen. Eskize m wi, jeneralman m pa renmen fè sa, apwoche yon moun ke m pa konnen men. Lespri Bondye kominike mwen pou mwen fè apwòch a ou menm aprè midi a. Donk, m santi se yon nesesite pou mwen fè sa. Èske ou fè lapè avèk Kris deja? O, alelouya!
Bondye gentan nan lavi m deja. Oke, oke. Mwen byen kontan sa. Donk, mwen vrèman apresye sa lè w wè yon jèn gason tankou w konsa e chwazi pran desizyon pou l mache avèk Kris. Donk, tout glwa pou Bondye. Men. E gen de bagay tou souvan moun yo konn fè. Ki sa l ye? Moun yo konn panse ale legliz chak dimanch oubyen tou dèfwa yo konn pa ale legliz chak dimanch, jodi a y ale, demen si Dye vle yo pa ale. Yo konn di yo nan Kris poutan gon bagay ke yo pa konnen. Ale legliz yon jou konsa konsa pa vle di ou nan Kris. Ou konprann? Sa pa vle di ke ou nan Kris pou sa. E se ale nan aktivite regilyèman epi ale nan etid, nan etid ou, epi swiv Lekòl di Dimanch, donk se sa yo k ap pèmèt lafwa ou rafemi an Kris. Donk. M s on moun ki, m s on moun ki zele nan levanjil. Bon, m ka konprann Lespri Bondye voye ou vin ban m levanjil la, men kite m di ou, m deja gen Bondye nan lavi m. Konprann? M deja gen Bondye nan lavi m, Jezi Kris jayi nan anndan m. So Se vre bon M byen konprann fason mwen abiye e fason mwen bay levanjil la m santi vrèman ou son moun ki gen Bondye andedan w Kite m di w dèfwa m fè ti erè vre nan levanjil M admèt sa Ou konprann m konnen se yon sèvitè Bondye ye M pa kwè m pa kwè sa m di w la se yon bagay ki prive li ye m pa kwè se yon bagay ke ou pral mete deyò konsa Non non nan mitan nou pa gen sa M konprann m fè ti erè nan levanjil vrèman vre gen kote m ale m pat sipoze ale. Te gen de frekantasyon ke m fè m pat sipoze fè yo e kounye a m kòmanse admèt yo e m vrèman regrèt sa. E m son moun tou ki dwe mande Bondye padon pou jan de frekantasyon sa yo m te konn fè a. Bon mèsi, egzakteman ta sanble ke se Bondye ki voye w vin banm mo dankourajman sa yo, mwen apresye sa e mwen sèten ke Bondye toujou ba w fòs pou kontinye fè travay la. Ok, dakò. Bon, men m son moun vrèman vre ki nan levanjil. Janm diw la, gen kèk erè m fè men map eseye repare yo nan fason ke pou yo pa rive ankò. Mwen vrèman apresye sa frèm, sa fèm kontan anpil anpil puiske se sa Bondye mande, se sa Bondye bezwen, esansyèl la se rekonèt tòw, rekonèt eta pechew, de tout souyi, de tout mal, epi pou Bondye lavew pou santifyew, wi imedyatman ou rekonèt ke ou pa nan. Ou pap mennen yon vi apa pou Bondye, Bondye ap ap chèche yon fason kanmenm paske li wè w vle fè sa, ou vle sèvi Bondye, lap lap fè yon fason kanmenm pou ou sèvi l ke nan fason l mande la. Donk, se enpòtan frè m, m swete ke ou reprann ou nan fason ke Bondye vle l la ok. M panse nap re wè ankò Ebyen dakò sèvitè Ke Bondye avèk ou Bondye akonpanyew dakò Dakò sèvitè. Monchè
Gon desizyon definitiv poum pran vre wi avèk Azoubi paske jan bagay la ye la sim pa sim pa pran desizyon sa lipap bon pou mwen e sèvitè a vini la vrèman li vin banm levanjil la antouka. Bondye konn tout bagay. Mwen m chita la lontan mesye zodè m fèm mal sou vye sou vye chouk bwa wi. Mwen ki bay premye m pa ka bay dezyèm. Kole sou mwen kole sou mwen. M gen jou kli jou. M gon kliyan la wi. Nou pa la? Elè misye pa la? Kole sou mwen! Ou menm jenn gason y ap pouse manje nan men w! Ou menm y ap voye lave kilòt! Jouklijou! Bra kochon! Nen bande! Bonjou! Sa ka fèt la baz? Non frè m wi! Sa ka fèt frè m baz? Men koze w an! Non baz, pa pi mal.
Ou konnen jenn gason ak jenn gason frè m, m gen bon bagay k ap bon pou ou la pou bann!

Misye gintan gate sanm la hein. On sè li gen Leo Messi, li gen jouk li jou, leve sou mwen. Sa pou m fè bagay sa yo? M jèn gason monchè, sa pou m fè bagay sa yo? Misye gate sanm la hein menm. Kalòt m te fout misye wi menm.